Bonjour. Gon fenomèn kap pase e ki tout afè nòmal nan afè covid 19 la. Se ke gen anpil moun ki ap plonje sou resèt paske yo pa vle malad oubyen si yo santi kò yo pa bon olye yo chèche èd doktè. Yo prefere plonje sou remèd natirèl. Remèd natirèl trè bon. Mwen m se youn nan moun k ap toujou ankouraje nou itilize pwodui natirèl. Jan nou di dèyè kuizin nou nan tan lontan, nenpòt ti pwoblèm, grann nou, manman nou te konn al chèche ti fèy epi fè remèd pou nou epi nou te konn djanm. Men atansyon, an nou fè bagay yo avèk entèlijans. Sa k fè m plis enterese pale de sa, Avèk tout respè ke m genyen pou tout enfliyansè kap bay konsèy oubyen yon moun ki pa menm enfliyansè men nan moman li fè yon videyo epi bagay yo ap mache byen, mwen gen anpil respè e mwen pa mete an dout ke nou itilize yon pwodwi e li mache pou nou. Mwen menm mesaj mwen vle voye jodi an, se pa pou moun ki met videyo deyò non men se pou moun kap plonje sou Videyo ki fèt la pou yo kapab gentan fon resèt, pou yo kapab gentan fon konpozisyon kèlkonk paske yo santi ke pou sante yo, yo bezwen fon bagay. Tande, bagay la li senp. Anvan ke ou aplike yon resèt, fè rechèch pou wè eske fèy la oubyen resèt la ke moun nan bay la, eske la bon pou ou. Pandan map pale avè w la la, mwen genyen nan zanmi m, nan sèk mwen, Yon moun Boston ki gentan al lopital ki manke mouri e se pa covid la non ki tap tiyel se tansyon l ki monte gen yonn ki New York tou ki gen menm pwoblèm nan poukisa paske l tande afè de ponch enben e sa New York la li menm olye l met 11 ze l met 2 ze mezanmi lè w fè ipètansyon Ou pa jwe a medikaman. Ou pa pran tout bagay. Menm lè se bagay natirèl, gon dozaj fò w konnen l. M ap ba w egzanp senp. Jenjanb se yon bagay ki trè bon pou sante. Mwen menm m pa gen anyen m ap fè, m pa met jenjanb ladan l. Men mwen ipètandu, m pa bezwen met yon bagay pou m ap pike, pou je m ap kouri dlo paske se jenjanb. Non. On pense, l ap fè menm byenfè a pou ou. Se yon afè de regilarite. Men fò genyen kontwòl. Pa gen tankou disiplin mezanmi. Lè yon moun fè yon remèd li bon pou ou, li di w pran l, menm jan w gen telefòn nan pou w prale sou rezo sosyal la pou w gade sa k ap fèt, ale sou Google, tape mo sa a ki se remèd la, ki se pwodui a, ok, ki se fèy la, plant lan, epi li l, fè rechèch sou li pou w ka wè ki kontrendikasyon l genyen. Li ka bon pou yon moun, li pa bon pou ou.

sou Google pou nou wè ki kantite efè segondè li genyen. Ok. Wi gen yon peyi kote ou montre moun yo ap bwè e ke prezidan di yo bwè amwaz. Men nou wè sèlman pandan y ap bwè a. Nou pa ko konnen ki lòt efè sa ka genyen. Ok. Wi nou bezwen sante. Wi nou bezwen lite kont viris lan. Li bon pou nou koute tout konsèy men pa kouri aplike San nou pa fè sa avèk rekil pou nou kapab al fè rechèch sou pwodui ke nap itilize a. Donk se sa mesaj la ye. Mwen pa di ke punch pa bon. Mwen pa di ke fèy amwaz pa bon. Mwen pa di ke gen anyen ki pa bon. Mwen di ke tout bagay kapab bon, men fò w konnen eske lap bon pou ou, ki kondisyon sante w dabò anvan ke ou ale al foure kò w ok anba medikaman an, anba plant sa ki kapab fatal pou ou. N ap chèche remèd pou kovid, pandansetan nou ka tye tèt nou paske n al pran yon medikaman ki pa bon pou ren nou, ki pa bon pou tansyon nou, ki pa bon pou kè nou. Ok? Jiska prezan syantifik yo poko menm kapab antann yo pou yo konkli finalman si kovid la se yon pwoblèm pilmonè oubyen si se yon pwoblèm kowonè, ok, si se kè oubyen si se poumon. Syantifik yo, donk m pral di w nou menm, nou pa ka rete nan bagay anpirik epi pou n ap mete tèt nou an danje. An nou kontinye pran ti bagay natirèl ke n te konn pran deja ki te konn fè nou dibyen. Wi, ou mèt itilize jenjanm pou bouste sistèm iminitè w. Wi, ou mèt pran myèl. Men myèl la gen yon kantite pou w pran tou. Gen yon kantite lè w pran l twòp, li vin gen twòp kalori, li pa bon pou pwa w, l ap fè w gwosi. Ok? Donk tout bagay yo gen yon afè de. Mesure. Ok? Pa plonje sou chak bagay yo di nou. Map repete nou l. Pa plonje sou chak bagay yo di nou sou tout resèt nou wè sou rezo sosyal. Pran tan nou, fè rechèch paske sante nou enpòtan. Vi nou enpòtan. Men nou menm, fò nou ba l enpòtans tou. Nou menm, fò nou pa aji an tèt cho. Paske depi le debi yap di nou sa. Pi gwo pwoblèm nan afè viris sa, se lè w fè tèt cho. Pa panike ok, ou gen dwa pa janm pran l. Kontinye respekte konsiy yo. Lave men w regilyèman pandan omwen 20 segond chak fwa, kèlkeswa sa w sot fè a. Si w wè w gen fenomèn ou vle gripe, gade pou w wè kòman ou kapab kontwole sa avèk vitamin, avèk repo, fè egzèsis. Bon, sa li menm pa gen kontrendikasyon ladan l si w pran tan w pou w fè egzèsis ou chak jou, minimòm 30 minit. Si w gen pwoblèm kè, pa fè gwo mouvman. Fè ti mache, menm si se anndan kay la, monte desann eskalye, mache nan yon pyès, vire tounen. Epi pa bliye, toujou mete mask la. Sa li menm li fè prèv li deja. Ok? M kwè sa klè, donk nou pa bezwen met tèt cho nan bagay la paske gen deja ase de pwoblèm. An nou fè bagay yo avèk tèt poze, an nou fè yo an moun lespri. Dakò? Pa plonje sou anyen, al fè rechèch anvan pou n konnen èske l ap bon pou nou. Kenbe la.